tout fòs kote ke sistèm nan genyen jounen jodi a. Sa mennen nou dirèkteman nan yon ekonomi totalman debalanse. E la, m ap di ke pa gen okenn ekonomi ki kapab vanse nan sans pwogrè nan mitan mòd pratik fòs kote sa yo. Mwen pran tablo sa a nan yon liv ke Marc Bazin te voye pou mwen Sent Suzanne pou mwen li ak fè kòmantè avan li mete l deyò. Marc Bazin itilize chif Bank Mondyal pou li konpare inegalite ki egziste ann Ayiti epi nan lòt peyi. 5 pousan moun ki pi rich yo nan peyi Dayiti kontwole 50 pousan richès peyi Dayiti. Lè w gade peyi k pi devlope yo, 5 pousan moun ki pi rich kontwole 13 pousan revni nasyonal yo. Menm Amerik Latin ki pi pwòch nou, 5 pousan moun ki pi rich kontwole 25 pousan richès peyi pa yo. Okenn sosyete pa kab fè yon pa kita yon pa nago nan direksyon chanjman ak nivo inegalite sa yo. Mwen pataje totalman pozisyon Marc Bazin lè li di ke nivo inegalite sa yo a bloke tout fòs pwodiksyon peyi a. Lè mwen gade liv gran pansè, tankou Max, Keynes, neyoklasik yo, oubyen pi pre n toujou, neyorikadyen oubyen pòskenezyen yo, tout montre ke karakteristik esansyèl yon sistèm kapitalis se devlòpman fòs pwodiksyon yo. Mwen blije di ke depi 209 lane nan peyi Dayiti, nou enstale epi nou kontinye ap alimante yon sistèm anti-kapitalis. Men, se pa sa ki pi grav la. Sa ki grav, se ke sistèm nou enstale a pa favorize aparisyon yon kantite enpòtan ti antrepriz ak mwayèn antrepriz ki nan tout ekonomi fè gwo moso klas mwayèn nan. E se klas mwayèn sa a ki sipoze poto mitan ekonomi an. Se li ki ka rale envèstisman anndan yon peyi. Donk, mòd pratik ke nou mete an plas la pa ka fè yon pa ankò. Mwen wè sa klè lè m ap gade kòman sistèm nan pa fouti pèmèt Leta reponn a bezwen sitwayen l yo. Leta pa fouti reponn a bezwen enstitisyon demokratik yo pou l ka fonksyone. Leta pa menm ka pran sanksyon kont sitwayen k ap fè dezòd. Menm dwòg dilè yo, se lòtbò dlo yo jije. Alò. Modèl akimilasyon sa a rive nan yon faz kote l ap toufe. Konsa, echèk ekonomik nou, mwen konprann li nan enkapasite sistèm nou mete sou plas la pou l favorize devlòpman kouch mwayèn yo, ki yo menm, je wè l, motè nan tout ekonomi. Pa genyen okenn ekonomi ki ka fonksyone nan fason sa a. Se pou sa mwen di, sistèm nan rive nan bout li. Genyen yon grenn jwèt k ap jwe jodi a. Se jwèt 1 pwen 2 milyad dola ameriken dyaspora ayisyen an voye ann Ayiti chak ane. Mekanik enstitisyon yo pou pèmèt ekonomi an refè tèt li, kit se nan domèn agrikilti, endistri oswa sèvis, Tou senpleman pa mache ankò. Nan yon lòt sans, se sa nou te montre nan sistèm bankè a. Sou 108 milya goud ke moun fè kòm depo, lè nou mete tout bank yo ansanm, se sèlman 38 milya goud ke yo prete. Men ann gade. Pandan tout peryòd banbòch demokratik sa yo a, popilasyon sa ap miltipliye chak jou. Sa mennen nou nan yon latriye kriz ki sanble tèt koupe ak previzyon ekonomis anglè Thomas Malthus fè nan teyori popilasyon l. Lè n pran lendepandans nan lane 1804, te genyen 500 mil moun ki t ap viv sou tè Dayiti. Nan peryòd revolisyon 1832-1846, popilasyon an te deja on milyon moun. 1914, nou double, nou te gentan de milyon. Tout gran nan pwovens yo pa bliye vize leta ak komès sou bòdmè Pòtoprens pou ranplase akimilasyon pousantaj agrikòl ki t ap bese sistematikman. E se sa ki pral lakòz lame amerikèn okipe peyi Dayiti, ak lòt rezon jewopolitik, byensi, nou p ap antre ladan l la. Sou François Duvalier, nou pase nan 3 pwen 5 milyon moun. Duvalier tabli yon represyon san mezi sou popilasyon an pou anpeche l revandike. Men, represyon pa ka anpeche revandikasyon popilasyon pou tout tan. Lè Jean-Claude Duvalier kouri kite Ayiti, te deja gen 6 pwen 4 milyon moun. Dispozisyon liberalizasyon ki te tabli pou louvri fontyè peyi a bay pwodui etranje pa te ase pou rezoud pwoblèm pèp nou an. Aristide parèt an 90-91 pou kalme jwèt la. Eksperyans la pa menm dire ui mwa. Tansyon kontinye, malgre tout vyolans ki fèt sou pèp la. Aristide retounen sou nann egzil, sa pa pran anpil tan, li tonbe ankò. Epi. Kriz ap kontinye yonn apre lòt san pran souf. Sitiyasyon kriz sou kriz sa a montre a klè tout limit modèl ekonomi sa a ki fèt pou l garanti pousantaj nan divès kalite aktivite nan peyi a. Nou swiv ansanm echèk rant agrikòl la, Rant sou enpòtasyon ekspòtasyon. Rant nan komès lajan. Ke n ap viv jous jounen jodi a ak transfè lajan yo. E pandan tout tan sa a, malerezman, lajan ki fèt nan akimilasyon rant sa yo a pa janm pèmèt nou fè on pa nan bon direksyon ak popilasyon an k ap grandi chak jou. Sitiyasyon sa a mennen nou tou dwat nan yon sosyete ki pòv e ki san klas mwayèn. Tablo sa a reprezante nivo lajan ki pèmèt nou plase yon moun nan kouch mwayèn Okap ak Pòtoprens. Ankèt la fèt nan chita tande ak kèk pwofesyonèl e kèk moun ki responsab yon fanmi. Tablo sa a montre pi piti kòb yon madanm ak yon mari ap depanse si yo gen yon sèl timoun lekòl. kit se Okap, kit se Pòtoprens. Menm pa 10 pou san popilasyon an posede kantite lajan sa a pou yo fè kalite depans sa a. Lè nou gade nan nivo fonksyonè Leta yo, si se madanm ouswa se mari sèlman k ap travay, se 5 pou san sèlman nan anplwaye Leta yo k ap nan kouch mwayèn nan. Si tou lè de moun y ap travay e yo nan kategori anplwaye ki touche 20 mil goud e plis, se sèlman 15 pousan k ap nan klas mwayèn yo. Sa pa ka fè n sezi, men ann gade yon jèn medsen ki resevwa yon chèk leta 24 mil 800 goud apre taks ap touche 23 mil goud, yon enfimyè ki resevwa yon chèk leta 17 mil 300 goud apre taks l ap touche 15 mil goud. Jèn medsen sa a oblije tann 4 ogmantasyon salè, sa ki fè l pase prèske 5 lane eksperyans anvan pou l genyen yon salè ki egal a nenpòt moun k ap leve chaj ou bouretye nan waf Okap oswa waf Pòtoprens. Kanta pwofesè lekòl yo, an nou pa menm rive la. Alò pou jèn pwofesyonèl yo, si ou kwè ke sitiyasyon an grav konnye a, tann 10 lane ankò. Si anyen pa fèt pou chanje sitiyasyon ekonomik sa a e pèmèt jèn gason ak jèn fanm fè lajan, pi ta vrèman ap pi tris. Paske ak vitès ogmantasyon popilasyon an, si nou pa wè klè jodyè a, demen se pa pale. Sèl bagay, sa pa vle di ke pa gen anyen k ap regle nan peyi a. chanjman ke senatè ameriken Lugar te anonse a, kòmanse deja. Gen gwo chanjman k ap fèt sou teren ekonomik peyi a, e nan sans sa a, y ap fèt avèk ou san jwè lokal yo. Plizyè chèn otèl entènasyonal deja reponn prezan, Marriott, Best Western, se oubyen se envèstisman dirèk, oubyen se franchiz pou ka valorize kapital lokal yo. Sèten aktivite lokal, tankou Oasis, E-Power, jwenn bourad nan envèstisman etranje. Gen envèstisman dirèk ki fèt nan sèktè kominikasyon, Digicel, Natcom. Konpayi etranje ap travay sou teritwa a. Estrella. Nan koulwa ke n rele Koridò Nò a, ki soti Kap Ayisyen pou rive Wanament, men kisa ki egziste kounye a, Codevi, pwojè min yo, Pak Endistriyèl Karakòl, Kanpous Wa Anri, Menm wout la se kapital entènasyonal. ONG yo k ap evolye nan diferan domèn itilize kapital entènasyonal sa pou enpoze vizyon yo. Pandan tan sa, y ap bay souf a yonn ou de moun ki nan klas mwayèn nan e ke nou rankontre isi e la. Men sa k pi enpòtan, se ke ak kapital entènasyonal sa, ONG yo ap antre nan mitan peyizànri an, yo antre nan midan bidonvil yo, yo antre nan lekòl yo, elatriye. Fòk nou pa bliye ke plizyè gwo rezo fè tout sa yo te kapab nan lane 1970 pou ke kapital sa a pa te antre nan peyi a. Sistèm rant la pa t ka aksepte konpetisyon kapital entènasyonal la. Yo itilize Leta pou bloke konpetisyon sa a. Men, kounyè a, Leta sa a vin tèlman fèb E nesesite popilasyon an tèlman vin urjan ke Leta vin pa ka barikade kapital entènasyonal sa yo ankò. Kidonk, kapital la vin ap antre kò l ti pa ti pa nan peyi a. Ann kontinye gade. Tout sa ki an ble, se sa ki la deja. Nan koulè jaune yo, se sa ki pral vini. Nou tande pale de pò Fò Libète, li nan diskisyon paske yo evoke kèk pwoblèm anviwònmantal. Men, moun Fò Libète pa wè bagay la nan sans sa. Antouka, anplis de sa, gen ayopò Madras, pwojè lòjman, elatriye. Yon bagay ki klè, epòk dan sere devan kapital entènasyonal la fini. Donk defi pa nou kounyè a, se pa rete chita gade de bra pandye pou nou wè sa k ap rive. Alaplas, se pou n konnen ki jan n ap chita ak kapital entènasyonal sa a. Sitou, se kòman n ap defini yon lòt ekonomi pou n ka evite echèk 209 lane k sot pase yo. Nan sans sa a, Se pèmèt yon pakèt jèn antreprenè, ti antrepriz, mwayèn antrepriz rantre nan ekonomi an ak entèlijans pou yo ka transfòme an klas mwayèn tout kòlonn moun pòv sa yo, se swa avèk kapital nasyonal oswa avèk kapital entènasyonal. An n gade rejyon Nò sa a. Nou nan mitan sa n rele yon triyang mèvèy. Nan Nòdès, nan zòn Fòlibète, nou gen fòtifikasyon Fòlibète yo, Fòdofen. Nan Nò, nan zòn Labadi, nou gen enstalasyon Solano yo. Ant Fòlibète e Labadi, nou gen Okap Fò Pikolè. San bliye, pi gwo vilaj Tayino nan Karayib la nan Ba Salin bò zòn Limonad. Nan Sidwès Triyang la, nou genyen Pak Nasyonal Istorik, ki gen ladan l pi plis moniman ki klase Eritaj Mondyal pa Lunèsko. Nou gen Palè San Sousi. Nou gen Sitadèl. Nou gen yon ramye ke n pa montre la a. Lè fini, anndan triyang sa a, nou gen yonn nan pi bèl manifestasyon kiltirèl, relijyez peyi a, fèt chanpèt. Se sa tout pwa kiltirèl espas sa a. Chak ane, apati mwa jwen, manifestasyon kiltirèl sa yo a rale plis pase on milyon moun nan zòn sa a. Moun sa yo bezwen kote pou yo dòmi. Yo bezwen kote pou yo manje. Anplis, moun sa yo bezwen bouji, balèn, bwason, eksetera. Entèlijans ekonomik lan, se nan sa li ye, nan valorizasyon patrimwàn kiltirèl sa yo, avèk fòs pwodiksyon tout jèn antreprenè kreyatè nou yo. Ekonomi demen an se donk yon ekonomi ki ekitab. Sa vle di, Ayiti pa ka ouvè pou biznis san patisipasyon yon mas enpòtan jèn gason ak jèn fanm ayisyen. Yon ekonomi ki otantik, sa vle di l ap valorize richès lakay, yon ekonomi ki pèfòman, sa vle di ki gen enstitisyon, ki ka reponn a bezwen popilasyon sa a k ap pi plis chak jou. Medam, Mesye, se sa ki ekonomi demen an. Mèsi. La jenès yon peyi se pi gwo trezò l Pigan yo ki pou toujou pwoteje sò l Ba l opòtinite pou li jwe gran wòl